Bonjou bonswa tout moun jodi a nou retounen avèk yon lòt diferan videyo pou ou avan nou antre dirèkteman nan videyo nou pote pou ou jodi a kite m pran yon ti tan pou m salye chak grenn moun e remèsye chak grenn moun ki like ki kòmante ki abòne avèk chanèl lan mwen ap di ou pap janm regrèt e mwen ap felisite ou paske wap ede yon jèn ayisyèn rive paske sa pa fasil pou jwenn Ayisyen renmen ede yon moun ki ba, ki poko wo. E ou menm ki tonbe sou chanèl la pou la premyè fwa, map diw ke ou lakay ou, ou vrèman vini, vini nan ben ou, nou genyen pou, nou gen pou nou pataje avèk ou e wap konnen nou plis. Ou menm ki la deja sou chanèl lan, Nap diw mèsi mèsi paske depi okòmansman ou te toujou avè nou e jiska prezan ou avè nou. Poum pa ale twò long, kite mwen kitew avèk intro a, nap retounen back dirèkteman nan video nou pote pou ou jodi an. Yes nou tunen back, nou vini avèk video an dirèk, siw ta wè wap gade anba se nan telefòn nan map gade pou mwen ka pa bliye kisa mwen vin pale, nou tunen back avèk video ke nou te gen pou ou jodi an, nou vini ba ou kèk bagay ki ka fè gason pa janm respektew si tout fwa ou fè yo, si tout fwa wap fè yo, si tout fwa ou kontinye fè yo, si tout fwa ou pa sispann fè yo. Premye bagay ke gason ap toujou pa respektew depi ou fè se lè ke ou gen mari epi wap twonpe mariw avèl an pretèks ke ou pa renmen mariw se li ou renmen. Ti cheri mwen vin diw jodi an nèg sa wap twonpe mariw avèl lan pap janm respektew. Paske, l ap toujou met nan tèt li, si yon jou ta gen yon relasyon serye avè w, w ap fè sa pou li menm jan ou te fè pou li menm avèk mari w lan. Lè sa nèg lan p ap ba w okenn valè, okenn enpòtans. Pa pran sa sou okenn kontèks, ke mari w lan s on granmoun, Ou just ap manje lajan l men ou bezwen yon jèn gason pou renmen paske ou vle fè vi w avèk yon jèn gason osinon mari w lan gen madanm ou se yon mennaj men ou gen mennaj si tout fwa ou te gentan gen mennaj lan avan ke ou genyen Mari sa ki se mennaj ki gen madanm nan, m panse sa se ou konn kijan ou pral jere l. Paske si ou gen mennaj ou, ou genyen l, mennaj ou deja konnen ke ou genyen l kisa wap defann. Men si ou gen mari an avan epi ou vin gen mennaj lan, mennaj lan pap ba ou okenn okenn respè, ou mèt kwè m menm ke l ta pran pòz li renmen w, li respekte w se sou blòf li kanpe, paske li pap janm mete nan tèt li l ka fè yon bagay serye avèk ou. Une fwa li met nan li ta vin yon bagay serye avèk ou, lap toujou panse ke ou ka toujou fè li sa ou te konn ap fè moun ki konn ede w lan, moun ki mare w lan, moun wap pran kòb nan men l okipe l lan. But mwen pa ba ou konsèy pou w genyen yon moun kap ede w pou w mete eskiz. Paske l son granmoun, pou di ke ou bezwen yon lòt moun, yon jèn gason. Jèn gason sa ou gen nan ranplas li an, pap janm respekte ou, ou mèt kwè m si w vle. Dezyèm bagay ke si ou fè, gason pap janm respekte w, se lè w montre moun nan ou se yon dezespere, ou renmen l plis ke li renmen w, Ou prè ou prè pou w mache dèyè l pandan li menm l ap fè stil sou ou? Nèg sa ap toujou pase w nan tenten. L ap toujou ka joure w lè l vle, l ap toujou ka reponn pa reponn apèl ou lè l vle, l ap toujou ka pase nan vizaj ou a nenpòt fanm li vle paske l konnen w son dezespere ou moutre l ke se sèl ou menm se sèl li menm ou ka jwenn, se sèl li menm ou bezwen. Pa bliye gason pa renmen lè fanm. Komsi moutre kew twò sou li. Anpil gason pa renmen sa. Daprè lèm pase zyeum, lè mwen fè dè konparezon, minim, li minim pou jwenn yon gason renmen ke fanm li ofri fanm li avèl lan moutre ke li dezespere, se li sèlman li genyen, e pa plis genyen non, se li sèlman ki kapab avèl, komsi se sèl nèg sa w ka jwenn, si se pat li menm ou pa tap jwenn yon nèg, si se pat li menm ou pa tap janm konn jan w ye an. Li pap respekte w paske w se yon dezespere. Twazyèm bagay ki ka fè yon gason pa respekte w. Gason pa renmen lè fanm renmen fouk, lè fanm renmen anpil zanmi. Gason pa renmen sa ditou ditou. Jodi a timoun men sousi an m pa konnen kijan nou wè l but m ap fè efò. Pou moun ki t ap pale anpil yo m ap fè efò paske mwen poko bòs. Se just map aprann pou kont mwen. But fòw te ka bat bravo pou sa. Ya twazyèm bagay la se ke gason pa renmen fanm ki renmen fou. Fanm ki renmen anpil zanmi paske lè sa lèw gen anpil zanmi lèl tande yon bagay pale de ou lè yon zanmiw vin dil yon bagay de ou li pap janm kapab di se pa vre paske zanmiw li ye. L ap toujou di entèl se zanmi w, entèl se moun ou pataje ide avè l, entèl se moun ou rele besti, but li p ap janm ka bay manti sou ou. Nenpòt sa besti w lan ta vin di sou ou, mari w ap deja kwè wi se vre, se vre. M pa pral di sa pral devan de gason, li pral konn kiyès ou ye non. Majorite gason depi yon madanm li gen besti, depi mennaj li gen besti, depi mennaj li depi mennaj li gen yon on kolòn, but nenpòt sa kolòn nan vin di sou mennaj lan li still kwè, se sa ki konn kaze anpil relasyon ki kòmsi anpil relasyon a distans, moun nan Ayiti lòt lan Etazini, puiske li konnen w gon besti epi besti an rele di konsa ou konnen entèl gen mennaj, entèl ap twonpe w, nèg lan konn pafwa pa menm rele w nan telefòn pou l mande w, li still bloke w sou tout rezo, li konnen w ka jwenn li paske besti l bay. Paske bestie ou bay verite de ou. Katriyèm bagay, se gason pa renmen lè w renmen lè fanm fouye zanmi nan relasyon nou de. Relasyon pa fèt a 3, relasyon fèt a 2 moun. Paske nan sans li pa renmen lè w fouye zanmi, li pa renmen, gason pa renmen. Ann di nou toulede pa renmen lè ou fouye zanmi oubyen fanmi nan relasyon. Lè ke ou gen yon ti kont a madanm ou oubyen a mari ou, manman w te gentan nan mitan ap jere lobo, e yon bagay ki te ka rezoud avèk yon ti tan, manman w ap pran l lap elaji l, besti ap pran l lap elaji l, patnè ap pran l lap elaji l, o manzè pat gen dwa pou l te fè sa, e misye pat sipoze fè sa, misye pa renmen w. Menm besti kap di w kite misye an, se menm besti an kap di misye konsa a. Vin avèm paske mwen m ka jere ou. Yes Senkyèm bagay ankò Senkyèm bagay gason pa renmen lè yon fanm montre ke se lajanl sèlman ou bezwen Yeah Gason pa renmen sa Paske ann di li pap renmen sa li pap diw tou sil pa renmen sa Lap still itilize ou Paske l konnen ou s on objè. L ap pran w nan sans yon objè, li achte w avèk lajan. L ap pran w menm jan l al nan makèt, l achte yon bagay pou l bwè. Ou menm tou l achte w a lajan paske lè l ba w de twa san dola, li ka fè sa l vle avè w paske se lajan l vle. Men pa met nan tèt ou moun sa a pral mete plis Kòmsi li pral konnen ou ka vin madan marye, ou ka vin manman pitit, ou ka vin yon fam de fwaye pou li, li pap janm konsa paske l gentan wè pa gen ankenn enterè ou bezwen nan li plis ke lajan l. Lè sa a gason trete w mal, lè sa a yo sèlman ba ou 2 plumen epi yo mache pye yo. Si w ranse y al di nan baz ke yo te stil ap kouche w paske l gen 50 goud, lè sa a yo pap ba w ankenn okenn respè. Sizyèm bagay, se gason pa renmen fanm ki gen tèt poul, fanm ki fasil. An n di gason ayisyen, paske nan lòt, nan lòt, nan a moun ke mwen kote pou moman an se dominiken, dominiken an depi li wè w li just salye w. E li diw li renmen w e sil diw li diw li renmen w si se koupe l vle koupe li diw ann al koupe si se plase l vle plase li diw ann plase epi dominikèn nan li menm li just jere sa ya on semèn tout moun gentan alèz si se plase a li plase si se si se fè bagay yo fè bagay epi chak moun jere sa men nan nan nasyon pa nou an Fi toujou renmen lè gason an fè nenpòt de twa zan ap koze, e gason renmen sa. Wè finalman gason an te di w li renmen w lendi, a ledi inè karantsenk, lendi inè senkant ou gentan di l wi ou renmen l tou. Premye sa l fè pou ou, li stil avè w. Men li pa renmen w ankò paske w fasil. Li toujou, l ap toujou met nan tèt li. Sila avè w wap fasil konsa pou yon lòt nèg renmen avèk yo ya ann di gason ayisyen pa renmen fanm ki twò fasil men nan lòt nasyon yo se chak moun jere bagay la yon lòt jan setyèm bagay gason pa renmen fanm ki otoritè e gason pa renmen fanm ki otoritè m pa di tou pou pou pè moun nan. Men gen yon sans ou fè otoritè lan ki vrèman parèt maledve. Gen otoritè gen maledve but mwen menm mwen mete yo nan sèl kan paske depiw otoritè imedyatman wap maledve. Depiw otoritè wap prè yon moman pou w di bagay ki pat sipoze di. Yon ti diskisyon 3 segond wap fèl mennen 50 minit Paske ou toujou vle alonje sa. Ou toujou kòm si gen yon san ki vle fè w anvi pale anpil pale anpil. E pa bliye gason pa renmen lè fanm pale twòp nan tèt yo. Gason yo pa renmen sa ditou ditou. Depi w otoritè, w ap maledve, depi w maledve w ap ret san gason jan mesye yo renmen di l w ap pase gason tankou kilòt. E uityèm bagay gason pa renmen fanm. M te maledve otoritè, mwen te vin maledve ankò, but gason pa renmen fanm ki maledve nan sans gen gen moun ki ap sipòte w fè kòm ou maledve anndan kay lan. Nenpòt bagay ou fè anndan kay la li sipòte sa. Men kòm si ou maledve, lè l nan lari avè w, lè fanmi l la, paran l vini nan kay lan, li li ou vrèman pa mete w nan sans pou w viv, Kòmsi malgre devan fanmi l wap fè maledve wap moutre ke ou son ou son moun ki maledve, lè sa a moun nan pap gen ankenn anvi pou li rete avè w. Paske kote li menm li ka sipòte w paske li ou pou li li gentan konn defo w, sa ka rive l konn defo w, li admèt jan w ye an, li viv avè w, men depi ke w pa ba l respè menm devan fanmi l, devan zanmi l, ou deja rete san nèg ti boubou, but se te tout. Video mwen te pote pou ou jodi an, mwen ba ou 7 bagay mwen panse ke gason pa renmen, nan next video mwen gen pou m poste pou ou map pote menm valè bagay ke fanm pa renmen kay gason tou, e map mande ou pou like ou menm ki like video a, map mande ou kòmante pou di m kisa mwen di ki pat byen di e kisa ou swete m te di nan video a ke mwen pa di. E map mande w pataje pou fè yon zanmi w, yon fanmi w wè videyo sa pou yo konn kijan pou yo konpòte yo, pou gason an konn kijan pou l konpòte l e pou fi a konn kijan pou l konpòte l. Epi map di ou a la pwochèn nap wè nan yon lòt diferan videyo TT Schney mwen renmen w bye.